Jan ke m te pwomèt li semèn dènyè la, nou pral gen yon envite spesyal ki pral esplike nou kòman process yo fèt pou kapab vin yon provider, yon pou kapab genyen yon Family Day Care nan Massachusetts. So, Jiskavan ke mwen pote nou vini avèk gès lan, mwen mande nou pou nou kapab prepare kesyon ke nou genyen pou li. Epi, lè nou fini avèk entèvyou an, ou kapab poze kesyon an sou live lan la, sou YouTube. E nou menm n a va reponn kesyon yo pou ou. Donk, se konsa ke nou pral fè l. Mwen vle remèsye e ou menm ki te rele, ki fè demand de sijè ke ou ta renmen nou trete isit la sou platfòm nan. Nou di w mèsi pou angajman ou. Mwen pa rete twòp. Kite mwen antre avèk guest envite nou an kite m pale ou de li menm un peu. So envite nou se Cassandra Jean Denis Li genyen 8 an eksperyans depi ke l ap fè tip de travay sa yo kòm yon Family Day Care Coordinator. So, li ap kapab ede w twouve repons ke ou kapab w ap chèche an si w ta bezwen devni yon Family Day Care Provider nan Massachusetts. So, annou e. Welcome guest nou e Cassandra Jean Denis. Cassandra bonsoir et bienvenue. Bonswa, mèsi pou envetasyon an, m kontan m la. E pwosès an nou antre nan kèk kesyon fondamantal ke pèp la ap bezwen konnen si tout fwa yo enterese pou yo kapab gen yon gadri. E nou genyen kèk kesyon pou ou, rès kesyon yo E nou ap gen plizyè segman sou menm sijè a paske e moun yo pral bezwen konnen plis enfòmasyon. Donk nou va gen yon ankò nan petèt yon lòt 2 a 3 menm s'il le faut pou ka pèp la kapab byen enfòme de tout sa ke yo ap bezwen konnen pou yo kapab e ale avèk e pou yo kapab fè aplikasyon ke yo bezwen. Ok, dakò.
So, premye kesyon ke mwen genyen pou ou, eske ou kapab di nou ki diferan tip de daycare ki egziste?
So, Nou genyen center base, sa se lè ou gen yon pwogram nan yon building, ou gen yon license business, yon license management, gen mm. family child care, gen large family child care, gen small family child care. Ok.
Gen ou kapab moun detay de yo chak ki karakteristik epi tou ki jan pwosesyon fèt pou yo menm ki requirement pou yo chak? So, for, um, pou center base, m pa ede moun yo avèk center base, but family child care, gen on pwosès, um, ou sipoze gen on lisans nan kay ou, nan apatman ou. Si ou vle on lisans pou large family ou small family, ou sipoze pale avèk leta, EEC, and yo ap ede ou pou jwenn on plas pou mete daycare a, paske ou pa ka mete l nan kay ou, ou sipoze gen on building pou sa a. And family child care se lè ou gen yon kay, ou gen yon apatman. Yon lisans pou tout sa yo. Bezwen yon lisans pou tout. Ok.
So, ki maksimòm, konbyen ti moun, si yon moun se yon apatman ke li genyen, e li kapab e genyen nan da gadri a, legalman? Ok.
Lè ou fèk jwenn lisans la, pou family child care, pou apatman, pou lakay, Lè ou fèk kòmanse, yo ba ou yon lisans pou 6 timoun. And si ou gen espas, nan 3 zan, lè ou fè lisans, lè ou renouvle lisans ou, ou ka chwazi pou ou fè lisans ou pou 8 timoun ou 10 timoun. Lè ou gen lisans lan pou 8 timoun, Nan 8 timoun lan, 6 timoun ka, you know, 2 mwa pou 5 an, and 2 timoun adisyonèl, sa se timoun apre lekòl, after school, paran yo pa fin um, kite travay, so yo bezwen yon plas pou rete, pou fè devwa, pou fè yon ti dòmi, pou rete. pou tann paran yo vin pran yo. Um, apre sa, ou ka jwenn yon lisans pou 10 timoun si ou gen plas nan apatman ou, si ou gen plas nan kay ou, and sa pou timoun 2 mwa pou 5 an, avèk yon asistan Ok.
ki gen yon lisans.
Ki ve di, depi ou gen 10 timoun nan, nan ki pwen W ap bezwen yon asistan. Lè ou gen 10 timoun. Si ou gen lisans pou 8 timoun, ou pa bezwen yon asistan. Men pou 10 timoun, ou bezwen yon asistan sètifye.
Ok. Ou fò l sètifye tou? Wi, li bezwen yon lisans. Li ta sipoze ba l yon lisans pou 10 timoun tou. Ok.
Ki vle di asistan an, l ap fò l gen lisans tou? Wi, li sipoze pran training, tout bagay sa yo. Oryantasyon, tout bagay sa yo. Oh ok Kounye a ki maksimòm ki maksimòm timoun nan ka genyen e moun nan kapab genyen si se nan apatman? Eske se 10 ki maksimòm nan oubyen i ka pran valè l kapab tou depan de laj sa ke l ap fè pou yo a? Sa depann plas yo genyen nan apatman yo. Tout apatman nou genyen pou kounye a, yo toujou gen lisans pou 6 timoun ou 8 timoun. Men yo pa ka Detanzantan yo pa ka gen yon lisans pou 10 timoun, 8 timoun. Ki vle di maksimòm ka plase 8 e petèt 10? Yes, yes. Si yo gen anpil plas. Paske nou nan yon pandemi, so yo bezwen plis plas. Ok.
So avan pandemi an, y kapab gen 10 timoun, men sa pral detèmine parapò avèk paramèt apatman oubyen espas kote l kenbe timoun yo. Wi.
Ok.
Ok, mèsi. Kounye a la, etan done ke se nan Family Home ke ou spesyalize ou travay, e èske ou kapab di m, si se Family Day Care, li kapab kenbe timoun ni aswè, ni lannwit, kòman sa mache? Èske gen yon lòt tip de lisans pou moun nan genyen pou l fè aswè oubyen lannwit? Esplikem koman sa ye. Lè ou gen family child care ou ka fè day time ou ka fè aprè midi ou ka fè over night men li pi fasil pou gen yon day care pou day time paske wap travay 10 è tan pa jou

Lè ou fèk aplike pou lisans lan, ou sipoze genyen CPR First Aid, gen training ou sipoze fè avèk yon bagay ki rele PPM, Potential Provider Meeting, ou sipoze genyen yon kay, yon apatman, apre sa, Ou sipoze pran yon training ki rele EEC Essentials, li 12 èdtan pou fè l. Aprè sa, ou bezwen yon fizikal avèk iminizasyon and ou sipoze fè fizisyen ou ekri w yon lèt ki di ou pa gen limitasyon pou travay avèk timoun paske ou konnen nan daycare gen anpil bese, gen anpil kenbe, gen anpil kouri. So, ou sipoze make sure fizisyen an ba ou klarifikasyon, ou pa gen limitasyon. And apre sa, lè ou gen um, pou resevwa lisans lan, ou bezwen asirans pou dekè a tou. Li hmm. rele liability insurance, ou bezwen sa tou. And okay. apre tout sa, ou sipoze fè dekè a, fè tout bagay ou sipoze fè, and ou fil aplikasyon an an denye. Ok.
So, ki bò moun nan ka ale pou l pran tout training sa yo? Eske se se EEC ki bay training sa yo ou byen agency e community agency ke ou travay resous lan? Eske se yo menm ki bay e kote moun nan ka ale pou l pran training sa yo? So ou ka jwenn tout training sa yo avèk EEC. Lè ou ale sou website la, gen anpil link ou ka peze pou Strong Start pou fè tout training sa yo. and yo diw kijan pou fè tout training yo, yo diw tout sa ou sipoze fè, tout process la. Mm-hmm. Hmm, ok. Men avan pandemi, that's, which is good. Avan pandemi, ki bo yo te kon bay training sa yo? Nan Massachusetts, yo fèw ale nepot kote, yo fèw ale nan Lawrence, yo fèw ale nan Boston, mm-hmm. um, but you know, li anpil um, kondwi, men oh. pou kounya sou tout bagay yo sou kompitè a, online. That's great. Um, so, eske lokasyon yo, se lokasyon pa yo menm pou vin pran training nan, ou bie gen do a nepot agensi ki gen moun ki kalifye ki ka fè training sa yo? Se yo menm menm ki fè l ou byen nenpòt moun ki ka li? Se yo menm ki fè training yo. Fò se sant pa yo pou vini? Wi.
Ok.
Thank you. M vle retounen sou kesyon kay la ankò. Eske si yon moun rete nan housing pa egzanp, e nan kay leta, eske moun nan kapab ouvri yon gadri e andedan yon housing? Wi ou ka ouvri yon um, family child care nan housing, men ou sipoze make sure apatman a toujou sou twazyèm floor ou mwens ke sa. Paske m kwè se yon bagay sekirite, se bagay safety. Um, si gen yon kouri, emergency, yo um, di li pi safe si apatman yo sou twazyèm etaj ou mwens ke sa. Ok,
Ok, um, so apre moun nan fin pran e tout e, e training sa yo ki se first step la. Mm -hmm. E ki sa moun nan kapab atan de ajensi an une fwa ke yo pran tout training yo, sante yo ok, ki sa yo ka atan as the next step le yo voye aplikasyon yo ale konya?
So, next step lan, Leta IIC ap voye yon moun lisans pou vin fè enspeksyon nan pwogram ou. Si yo jwenn yon pwoblèm, yo ap ba w yon bagay ki rele non-compliance and yo ap ba w 2 semèn pou, you know, 30 jou pou korije yo. And apre sa, l ap pran yon semèn, 2 semèn pou resevwa lisans la. pou apwouve w. Men li depann severite non-compliance yo. Si yo piti pwoblèm piti, pa pran twòp tan. Men si yo gwo pwoblèm, sa chanje, tan an chanje. Ok, I see. Now, eske nan training, list training ke ou sot enumere pou nou yo, eske training sa yo ap di moun nan

Li sou website la. Utilize sa si ou vle yon bon program. Li di ou tout sa ou sipoze genyen. And nan website la gen yon lot bagay ki rele self assessment tool. Wap utilize sa pou fin fè program ou and lè moun vini, lè moun lisans yo vini, sa se kisa yo use pou fè um Investigasyon, evaluasyon nan pwogram ou, wi. So wap use menm bagay yo ap use. So yo tout sou website la. Ok.
So, e, kounye a la, e, apre, e, on semen, an nou di, ya pral vin lakay ou, eske yo alerte ou de sa ke yap vin lakay ou tel dat, tel dat, oubyen yo jis vini? Non yo konnen ou you know detanzantan moun gen lòt travay so yo relew yo kreye yon anpwentman avèw pou yo ka vini.
Ok yeah.
I see.
And so, yo diw kijan pou prepare. Yo diw kijan pou prepare. Ok. Mm -hmm. So talè a ou mansyone fòk moun nan gen yon asistan si ke li gen 8 timoun oubyen plis. Asistan sa a, èske esklizivman fò li pase tout tès yo nèt, epi tou fò li bay, bon, m asire ke fò l fè medikal la kanmenm, paske yo pa bezwen anyen, donk, ki vle di teknikman moun sa a se yon moun ki ka gen pwòp gadri li byen? Mwe, li sipoze fè tout training yo. Wi, pase si la pa asiste, fòl fè tout bagay, menm bagay yo. So teknikman moun sa, an nou di moun sa ta deside, li pap travay avèk moun sa. Ki vle di nòmalman moun sa ka al ouvri pwòp gadri li. Lap tou prè pou fè sa? Non, gen lòt training li sipoze fè, so li ka jwenn lisans pwovaydè, men pou lisans asistan, gen training li sipoze fè, men yo diferan. Oryantasyon a, li diferan tou.
Oh, I see. Ki vle di, training asistan an, li pa otomatikman kalifye moun nan kòm yon provider, men li kalifye l pou l asiste. Wi.
Se sa?
Ok. Wi.
Trè byen.
Kounye a la, pou kesyon paran kounye a ki bezwen bon ok non kite m fini avèk lòt kesyon yn fwa yo vin fè enspeksyon an an nou di tout bagay ok konbyen tan yo pran pou yo ba w apouval la pou yo di w ok you are good to go. 2 mwa pou 30 jou paske gen ankò gen anpil moun kap aplike and detanzantan yo vin busy anpil so you know, yo ka voye l vit or yo ka bliye w ebyen w ap rele EEC and then yo ka voye w lisans la imedyatman. Yeah. An nou di pa egzanp moun nan ouvri gadri a e an nou di finansyèman gen de bagay UNRWA pa poko ka afford li. An nou di yo twouve ke gen bagay ki manke. E pa pa nesesèman moun nan an vyolasyon, se tou senpleman li jis pa genyen l. Èske ICC li menm li genyen yon sòt de fon ki disponib pou ta ede moun nan si ke gen yon bagay li ta sipoze genyen nan gadri a, li poko genyen, li poko achte l? Èske yo rekòde sa kòm yon vyolasyon oubyen yo rekòde l ke yon bagay ki manke?
Yo ka mete l tankou yon non-compliance and si w pa genyen l, pa si tèlman gen resource pou ede w ak sa, yo toujou di moun yo yo ka aplike pou yon small business grant.
Avèk bank yo? Bank yo, men bon bagay a avèk Family Child Care, apre ou resevwa lisans la, yo gen anpil grant ou ka pran pou mete plis bagay nan dekè ou, pou fè plis bagay avèk lakay ou, avèk apatman ou. Oh, lè w di plis bagay lakay ou a, eske sa vle di si yon moun gon kay pa egzanp, e li te dispoze yon chanm pou l fè sa. E eske isi i kapab ba yon grant ki ap sifi si l vle elaji l ki vle di l bezwen pouse yon chanm deyò a konkou avanse l, fè l pli laj E kons pou pou fè expansion. E eske grant lan ap ase pou ta fè jan de travay sa yo poul fèl plus large? Yo bay tout moun on chans pou aplike pou different kinds of grants paske tout kòb yo pa menm, yo gen grants ki piti mil dola yo gen grants pou di mil dola bagay konsa, se ou menm kap aplike pou yo and bay yo rezon poukisa ou bezwenl. And yo mete moun yo nan yon bagay ki rele loan forgiveness tou, yo ede w ak sa, si ou deside pou pran yon loan avèk EEC. Ok, so ki vle di EEC gen loan nan, moun nan pa oblije al pran loan nan avèk bank li? Wi.
E kòman enterè sou kòb sa ye la? E kankou, e si moun nan Ki sa w ka di antre moun nan al pran prè a nan bank versus pran prè a avèk ECE? E tandiske avèk ECE gen loan forgiveness. Ou tap gen plis sipò si w pran loan la avèk EEC. M konn sa. W ap gen plis sipò, yo ap ede w navige kijan w ka pran loan forgiveness lan and um, bagay konsa. Men, e kòman yo detèmine long forgiveness la? Eske li depan de hardship? An nou di moun nan li pa fè kòb ase, li pa gen ase timoun, e donk e li pa antre ase kòb oubyen yon bagay rive tankou covid la la ki kapab fè ke anpil paran pa voye pitit yo ankò, moun nan pèdi e nan chif timoun ke li te dwe genyen, Ki sa ki kritè ki detèminan pou n ta jwenn non forgiveness la? Tout sa yo avèk yo vle wè ki kote ou mete kòb la. Si ou itilize l pou peye pou biznis la, pou peye pou kay la, pou peye pou apatman an, pou bay paran yo discount so yo ka kontinye mete timoun lan nan dekè yo sa se tout criteria sa se yo gade tout sa. Ok um epi eske ou konnen pousantaj en eske yo chaje enterè pou kòb la eske son kòb yo prete ou pou remèt li jan ou te prete l la oubyen yo mete enterè menm jan a bank yo? Oh, m pa konnen, m pa konnen. Ah, Se ki ki isi ki konn bagay sa yo. Ou pa konn anyen de maksimòm konbyen kòb moun nan ka mande prete a tou? Pa gen Non. yon gap, pa gen yon cap sou sa? Non. Ou pa konnen chif la, ok. Ok, so kounye a, an nou antre nan Si w kapab ban nou kèk lis de bagay yo kapab konsidere vyolasyon. E sa kapab pèmèt moun yo kapab konprann kèk bagay, menm lè pa tout bagay, men kèk bagay ke ki kapab konsidere vyolasyon ki ka koz yo pa elijib pou yo jwenn lisans lan. Si kay la pa gen 2 exit, yo pap ba w lisans lan. Yo pap baw lisans lan siw rete nan yon apatman nan yon kay and mèt mèt kay la pa vlew pou gen dekè a yo pap baw lisans pou sa si um site a vini pou fè on you know envèstigasyon and yo pa apwouvew yo pap baw on lisans pou sa si tout bagay nan kay la kraze, si gen sourit, si gen ravèt, bagay konsa, yo p ap ba w lisans la. Si gen yon moun nan kay la, lè yo fè yon background check, yo wè yon bagay ki pa pa bon, yo p ap ba w yon lisans. Gen anpil lòt bagay tou, men sa se bagay yo ki pi enpòtan. Ok.
An nou di mèt kay la pa dakò. Eske kounye a fòk mèt kay la bon yon lèt pou pote ba yo ki di klèman ke li dakò pou gen gadri an oubyen kòman yo detèmine si mèt kay la dakò ou pa? Si l ok avèk sa, li pa yon pwoblèm. Men si mèt kay la pa vle, Daycare a sipoze fèmen men si l deside se pa yon pwoblèm ou pa bezwen yon lèt pou sa. Ou sèlman bezwen l pou agreyab avèk sa, apwouve l. Kòm se yon sòt de asirans. Men, kounye a, kòman ICI pral konnen ke mèt kay la te apwouve l ou pa, si pa gen yon lèt ki konfime ke wi m dakò siyen, wi m dakò pou moun sa a ouvri gadri a nan premis lan? Si mèt kay la pa vle yon daycare nan lakay yo, yo ka fè yon complaint and sa se pou ki rezen pou ki rezon yo ka fèmen daycare a. Yo ka ba w yon lisans san w fè enfòmasyon sa and si mèt kay la ba w yon complaint, yo ap fèmen w. Umm. Make sure ou sou twazyèm flo a, make sure mèt kay la apwouve w, make sure kay la clean, make sure yeah make sure just tout bagay sa yo, make sure mèt kay la ok avèk sa yeah. E eske yon lèt ekri siyen tap Li t ap ede w. Paske menm lè, an nou di, mèt kay la te fin di wi, vèbal, pa vre? Li fin di wi. Epi li chanje ide kounye a, li non, li feel konplèt kounye a, kòman moun sa pral pwouve ke l te janm di wi a? Sa se pwoblèm la, sa se pwoblèm la. Si l di wi, even si l ba w yon lèt, si l di non, li di non. You know, sa se pwoblèm lan. Si l di, si l premyeman te di wi, ebyen eh li chanje mind li, li gen dwa chanje mind li. Unfortunately. Oui, Men, so... yo bay provider a, si de, provider a deside la kite kay sa pou jwenn yon lòt apatman, yo bay provider a 3, um, yo ka bay provider a 3 semèn, um, not 3 semèn, 3 mwa pou jwenn yon lòt plas and re-ouvri daycare a. Si yo vle. Yo pa, yo pa fin um, revoke lisans la si yo ka jwenn an lòt plas pou mete l ki apwouve l. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah. Ok.
So, now, let's go into how, koman paran kapab twouve yon gadri pou pitit yo, an nou di moun nan li pral lekòl, li pral travay, e li bezwen yon moun ki pou kenbe ti moun nan pou l al degaje li, e moun nan li pa konnen kòman pou l kòmanse, kote pou l al twouve jan de enfòmasyon sa yo, oubyen kote pou l debite pou l kapab jwenn asistans pou ede l peye gadri, e kisa e paran sa kapab fè? 211 yo rele nimewo a 211 and on moun ap ede yo mete yo sou on wait list and wait list sa sa son national and tout agency child care ka access wait list la and yo ka pran sou wait list la si ou konnen ki provider ou renmen and ou Ou konnen li gen yon kontra avèk yon agency, ou ka rele agency an and mande yo pou pran non w sou wait list la so yo ka mete w nan daycare a.
Ok, trè byen. E kounye a la, an nou di moun nan li twouve yon, so ki vle di lè vin gen yon ouvèti, Se gadri an kap rele moun nan oubyen se ICI kap ekri moun nan di ke gen ouvèti? Kòman sa fèt menm? Si ou gen yon plas nan day care ou, ou sipoze, ou mèt rele agency ou si ou gen yon kontra avèk yon agency, ou mèt rele yo pou di ou gen yon plas. And si ou pa gen yon kontra avèk yon avèk yon agency and ou travay pou. pou kont ou, ou ale sou waitlist la pou kont ou pou jwenn moun ki gen voucher yo. Ok. E nou ka travay avèk voucher agency yo. Oh ok, eske ou kapab esplike nou diferans antre travay pou antre travay pou kont ou e travay avèk agency?
Lè ou travay avèk agency li pi easy pou plen daycare ou avèk timoun. Li e- pi easy pou plase timoun yo. Lè ou travay pou tèt ou, pou kont ou, um, wap chèche timoun yo pou kont ou and paran yo ap peye ou prive.
Mhmm. We'll be right back. Ah, just pass. Oh, there she is. Yes.
But prive, li antijan pi chè pou dekè. Men, si ou di paran yo pou ale nan agency an, nou ka ede yo, nou ka ba yo subsidy, And yo ka peye pou dekè a. Yo ka peye mwens kòb.
Ok, ki jan de agency ke, eske, paske ou te fè yon koupe pou kelke tan, ok, eske agency ki, ke yo travay avèk yo a, eske se agency tèl ke agency paw la ki se yon resous agency, kominote agency, ke yo travay pou yo, ki vle di se yo ki peye provider a,

E moun kapab gen pran lisans e vin travay avèk nou, ki vle di se nou ki ap administre e aktivite moun nan basically, kap kontwole konbyen timoun li genyen, konbyen li pou peye, konbyen konbyen li chaje etc. Se nou menm ki detèmine konbyen pou moun nan chaje. Se provider, se provider a ki ka chwazi konbyen kòb li ve li vle chaje. Nou sèlman si yo rele nou, yo di m gen 2 plas, Pou de timoun, mwens ke 2 zan, nou ka ede jwenn timoun pou plase nan pwogram. Yes.
Ok. Paran gen yon voucher, yo sipoze ale nan voucher agency an pou fil papye, pou ba yo dokiman, and voucher yo ba yo yon bagay ki rele subsidy, and sa se lè yo peye pou dekè a, and paran peye yon pi ti kòb pou dekè a and yo ka ale nan nenpòt dekè and se voucher a ki peye pou dekè a and si yo antre avèk yon agency nou fè menm bagay la men nou pa bay voucher nou bay nou bay subsidy but nou pa bay voucher. E ki diferans ki gen ki vle di e Eske se nan day care ke nou menm nou asosye selman moun sa ap ka mete pitit li li pa ka metel nenpot kotel vle? Wi, si yo ale avèk yon agency, yo sèlman ka ale nan Family Child Care. Si yo resevwa yon voucher, yo ka ale nan yon center, yo ka ale nan yon public or private school. on lekòl prive, and yo ka ale nan Family Child Care. Ok.
E kòm, ok, tipikman, ki es pwogram ou wè ki pi vit, kòm si moun nan ka jwenn jan de asistans? Eske se voucher a ki pi vit oubyen tip de pwogram paw la ki pi vit? Li pi vit pou antre avèk on agency paske list voucher a li long anpil. Um, so li pi easy pou fè yon kontra avèk nou menm, avèk yon agency, men yo gade konbyen è ou, at- ou travay chak, chak semèn, chak 2 semèn, yo gade konbyen kòb ou fè, yo gade si ou nan lekòl, bagay konsa. Mhm. Yeah.
E eske yo detèmine e yo limite konbyen è de tan ou ka pote timoun nan vini? Se eske gen diferans antre 2 pwogram sa yo Eske timoun nan ka ale pou 6 zè tan nou di avèk pwogram paw la? Voucher a eske li ilimite? Eske ou ka esplike nou kòman sa ye? Moun ki gen yon voucher yo ka gen full time voucher or part time voucher and Lè yo detèmine sa pou moun yo, lè yo wè moun la pa travay anpil, li pa gen yon service need, yo bay moun yo yon part time voucher and sa detèmine konbyen è yo ka mete timoun yo nan daycare and sa fè bagay yo yon ti jan difisil paske gen anpil provider ki pa vle part time, yo vle full time. So yo vle paran yo pou travay plis ke 30 èdtan pa semèn So yo ka resevwa full time day care. Oh, ki vle di si yon paran an travaye 30 è dtan pa semèn, se pa tan an y ap bay moun nan? Yo pa p bay full time day care? Non, unless yo ale lekòl tou. Ok.
Wi. Si moun nan travay 30 è dtan, l al lekòl pou rès tan an, pou fè 40 è dtan, donk y ap bay moun nan full time. Si moun nan travay mwens ke 30 è tan and yo ale lekòl, yo ka bay yo full time. Si moun nan travay 30 è tan ou plis ke sa, yo ap resevwa full time. Ok.
E pou pwogram pa w la, kòman sa ye? Menm bagay? Menm bagay, si w travay 30 èdtan pa semèn, and tou lè 2 manman avèk papa, tou lè 2 ap travay, yo ka ba ou full time. Si manman al lekòl, papa a travay full time, 30 èdtan pa semèn, yo ka ba ou full time. Ok.
M konprann. Alright. So, Cassandra, m gen yon pakèt lòt kesyon pou ou otou de chalkè a, paske nou poko antre nan kesyon e yon seri de tip de regilasyon, nou poko antre nan detay e Finalman resous yo kòmanse a vrèman repati. Nou gon pakèt lòt kesyon nou genyen pou ou e pou nou ta poze ou men m konnen ou okipe anpil ou pa gen anpil tan e donk pou jodi an nou pral kanpe la e nou espere ou ka retounen e semèn pwochèn pou w ta kapab fini e e deba sa avèk nou e se te yon plezi e pou m te gen yon jodi a pou ti koze sa so mwen espere ke e nou espere ke semèn pwochèn e nap kapab gen pou nou vin fon ti chita ankò pou nou pale plis e an atandan mèsi e m pa konnen si gen yon moun ki gen kesyon pou ou avan ke nou ale e nap twò kontan reponn yo banm gade sou e sou platfòm nan pou m wè èske gen kesyon. Ok, pa wè gen kesyon ki monte. Donk, piske pa gen kesyon, e mwen vle remèsye ou pou patisipasyon ou. Pataje jodi an, epi kounye a yo kapab gen kesyon an semèn pwochèn. So, mèsi anpil Cassandra e paske ou te pran tan sa pou te vin pale avèk nou. Bon oui, mèsi, mèsi anpil. Thank you. Mèsi.
Bye bye.
Bye.
Bon, e kòm ke nou sot wè l la, se te Cassandra Jean Denis ki te la ki tap ban nou enfòmasyon sou sou gadri kòman pou fè pou kapab gen pwòp biznis gadri ou e kòman ou menm ki paran ki bezwen èd pou ou ka al lekòl pou ka al travay kòman ou kapab fè pou twouve asistans avèk leta oubyen agency yo ki gen yon fon ki espesifik pou sa, pou ou kapab regle sa ke ou genyen bezwen. Donk se te Echa Celestin, so nap retounen ankò mardi si Dieu veut, e pou le moman la se fen emisyon an, na va konekte mardi a 6 è a menm lè a. Mèsi. Babay.